Selon enfòmasyon ke nou jwenn, se pa atis la yo te vize, se pat moun ki te atis la yo te vize, atis la te mal akonpanye, paske dayè moun ki tal chèche atis la oubyen ki te gen responsabilite atis lan, se t on sèten de Pouchi. Pouchi, misye se yon kriminèl notwa ke tout moun Dèlma konnen. Men Ayiti s on peyi ou pa ka di verite ladan l, dayè kou w ap di verite nèg isidou w ap denonse, w ap detwi ti jèn. E sa k fè malerezman anpil ti jèn ap detwi tèt yo. Paske lè w ap pale yo pou w di yo men ki kote pou yo mete pye yo, yo panse se rayi ou rayi yo. Talè w a wè Blaze One fè mizik sou yo, sou do m pou yo. Dinasti Club la rele Dinasti, tande byen, Dinasti Club nan Sart. Ki se pou polisye sa a, Baby, ke anpil moun denonse misye kòm polisye ki nan move zafè. Se misye k ap dirije Dinasti. Dayè Club sa se kote tout chèf gang al pran plezi yo. Lapolis pa konn sa m ap di la a? Se bon bagay map pale la. Ou wè club sa, se kote si w bezwen on gwo chèf, se nan club sa pou al chèche l. Ou tande sa m di? Depi w bezwen on gwo chèf, ou bezwen gen kontwòl on gwo chèf gang, siveye nan club sa wap jwenn li kanmenm. Écoutez la société. Atis Azap Fresh, misye pèdi lavi l, selon tout dènyè enfòmasyon ki pataje, don Youn nan mesye sa yo konfime li paske li konfime ke mòso chèn li jwenn atè a se chèn atis la. Misye pèdi lavi l se paske l te mal akonpanye. Kiyès misye ki te akonpanye atis la se te Pouchi. Pouchi se misye t genyen yon klèb limenna lotbò a nan Dèlma 40 a anfas 47. Ekoute la sosyete, gon verite ke n bezwen konnen. Dayè, gen moun ki konn ap di Tete, sa ka rive ke avan lontan oubyen nan nenpòt lè ka gon deblozay ki pete swa nan zòn Mikanò a, se gon lòt espas ki nan, m kwè nan 41 an, ki se Mikanò Club, epi gen lòt club sa a ki nan 40 A, men, Club nan 40 a sa a se jisteman Pouchy k ap dirije l, club la rele Poupouch. Misye tèlman s on nèg ki gen koneksyon ak polisye sitou polisye Dèlma, gen moun ki panse misye s on polisye, gen moun ki di misye s on ansyen polisye. Misye pa ni youn ni lòt, s on vagabon k toujou gen zam sou li, Pouchy ke m ap pale de li a. Tande byen, misye pa polisye, misye pa ansyen polisye, men il è l'ami, l'ami de la police. Tande byen, misye panse ke polisye l pa polisye, men il est l'ami de la police. Dayè, menm si l touye moun la polis vin arete l, ho yp se blag kap bay, talè yap libere l. Zanmi yo ye, zanmi yo ye. Sa vle di ke jèn nan gaspiye se paske l te mal akonpanye. Pouchi, misye son aksyonè. Son nèg y ap veye maten, midi kou swa y ap veye misye. M di w veye, kòmsi, depi w fè nèg isi bagay, y ap veye w. E pa paske misye pa la, misye la. Klèb li ap fonksyone, manadjè l ap fonksyone nan klèb li, tout bagay ap fonksyone. Sa di son nèg y ap siveye. Yo gen dwa pa vin pran l nan, dayè yo atake klèb la deja. Paske gon moun misye te tiye, ta sanble se yon jèn nan Site Solèy, ta sanble se ta nèg zòn Waf Jeremi yo, ta sanble e ta sòlda Mikanò yo anba a. Nou pa konnen, men se ta nèg Site Solèy, depi lè sa y ap veye misye. Se yon okazyon ke yo pa t ka jwenn pou yo elimine misye. E sa k fè, si lapolis Eske ou wè video sou ekran? Son video ki ka fè w panse tou wi. Travay moun sa ap fè la a, se lapolis syantifik ki ta dwe ap fè sa a wi. Depi yè swa m di lapolis ankete sou klèsin 12 wi. Paske son pratik nèg yo pran tiye moun al jete la wi. Klèsin 12? Sa di, e pa ti jèn sa yo ta vin la ap met men yo atè san pwoteksyon, san gan nan men yo etsetera, etset. Non non non non non non. Se pa sa non. Se lapolis syantifik ki ta dwe atè a la ap verifye wi. Eh ayayay gade yon peyi mesye Se yon peyi difisil Kounye a ou wè se ti jèn sa yo ki vin ame yo k ap chèche endis Alòske lojikman se polis syantifik ki ta dwe atè a la a Sèvis pou medsen lejis t ap fè Kounye a se ti jèn sa yo k ap fè li k ap chèche endis pou konfime l asasina d'un jeune paske peyi a difisil ebyen nèg sa ki te akonpanye atis lan Poutchi oubyen Pouchi ki se responsab club Poupouch nan Dèlma 40 a anfas a fas 47 dayè enfòmasyon menm fè kwè misye son nèg ki ta fè pati baz 47 tou misye gen kontwòl atè a. Misye son kriminèl notwa e gen de polisye t konn ap kouvri krim pou li. Gen de krim misye fè lapolis okouran. Men gen de polisye sousou k ap kouvri pou misye. E menm, bon menm si w wè misye tiye yon moun, bon gon, bon gon nèg, gon, gon jèn ki t ap travay nan biznis misye a. Misye gen lè pran yon bagay ke l pa t dwe pran. Devan tout moun Pouchi sòti a misye l tiye l devan biznis la. Tande byen, sa di misye telman gon fasilite tiye moun. Pouchi son kriminel notwa ke tout polisye delma konn sa map pale a men yo pap fè travay yo. Son polisye delma di kel pa konn sa map pale a konnenl son blofè. Gen yon aksyon ki te pase. Misye genlè te nan bif ak plizyè lòt mafya parèy li, m sot site non ka de site solèy kote misye tiye yon ti jèn site solèy Depi lè sa yo ap make misye, yo ap veye misye. E se sa t fè mwen di si gen ankèt k ap mennen, polisye t ap òganize ki se mèt dinasti a ki se Baby, misye dwe gen bon ankèt ki sou li. Paske si w konnen Pushy s on nèg ki cho nan nivo sa, ou pa ka ankouraje misye ale Site Solèy. Alòske Pushy mande al chèche konnen ki relasyon misye devlope ak Izo pa egzanp. Al chèche konnen. Al chèche konnen. E dayè jan jèn yo mouri an genyen yon konfizyon. Tande wi. Gen yon konfizyon ki mete la. Poukisa konfizyon an mete? 1, Machin misye yo jwenn li zòn Sonapi. Alòske kadav misye yo ta jwenn li Klèsin 12. Imajine, lè w di Sonapi, zòn sa kontwole pa mesye Matyas yo. Paske Tayson pa la ankò. Zòn sa kontwole pa mesye Matyas. Men lè w di Clercine 12, zòn sa li kontwole par chen mechan. Fò m fè yon travay nan dcpj vre wi. Eske n konprann game nan? Lè w di zòn Sonapi, 3 mè, zòn sa aktyèlman li kontwole par mesye Matyas yo nan Boston apre lasasina de Tayson Tayson ki te yon sipòtè de Chen Mechan, aktyèlman Chen Mechan vin pa zanmi Matyas. Nou pa konprann sa k ap pase la a? Alòske, kote nèg yo t al fè aktivite a? Zòn sa a, nan Sant, Chen Mechan kontwole anba, men lòt nèg yo, nan Site a, yo kontwole yon pati. Kounye a, al, al m envestige kiyès nan de kan yo ki pi pwòch Baby, Chen Mechan oubyen Matyas? Suivez mon regard. Kounya ann gade. Avèk l'assassinat de Tayson, vin gen yon fòm de divizyon ki rive nan G9 e divizyon an li ale jiska Matyas ak Chen Mechan ki vin pa alèz ankò. Le simple fait que Pushy, misye son aksyonè, misye pat janm on nèg ki te klè, e anpil moun Dèlma konn sa men yo pè l yo pap denonse l, misye te nan bif avèk yon ekip nèg pami yo yon sèten Big ki se timoun Dèlma 43. Misye te abite nan 34 la avan. Anpil moun pale de misye, gen yon aksyon te rive. Èske n sonje lè te gen yon manifestasyon pwoblèm gaz pandan Ariel nan la sou Dèlma 34 lan kote misye te tire yon ti eleman? Nou sonje dosye sa a? Plizyè moto te boule, kay moun te boule, etsetera. Te gen anpil panik. Pwoblèm gaz la. Lè lapolis te vin debake alepòk, misye te lage kò l nan mitan nèg yo anba a. Men pa bliye nèg sa yo lè yo nan zòn, e se menm bagay sa t ap rive nan Riyèl Desalin, ki vin ak koz lanmò polisye Guerby Geffrard a. Menm si w wè lapolis fè yon entèvansyon gen yon nèg ki mawon, men gen yon pakèt ti sòlda k atè a k ap veye. Écoutez la société. Enben, nèg yo te toujou ap veye Pucci, oubyen pou responsab Pupouch. club. Misye anfas big, youn ap fè lòt menas. Youn ap fè lòt menas. Kidonk, nenpòt kote youn kwaze ak lòt, yo ka lage youn atè. Nenpòt moman done. Big sèmante sou vi l, li gen pou l elimine Poutchi nenpòt kote l kwaze ak li. Ekoute la sosyete. Ta sanble ke samdi maten, bon nèg yo te konnen atis la lòt bò a, e se Poutchi te sipoze akonpanye l, ta sanble nèg yo monte yon plan pou yo etèn souf Poutchi. Eske misye mouri? M pa konfime sa. Men gen moun ki di misye ta tonbe. Sepandan klèb la gen moun ki di l toujou louvri. Gen moun, gon polisye m pale avè l ki di non li fèmen. Gen zanmi ki di l toujou louvri, y ap fonksyone. Men yo di ta sanble se manadjè l ki kontinye ouvri li ap fonksyone. Men kanmenm m panse si misye ta mouri, manadjè a te ka kòmsi konfime sa oubyen l pa konnen, oubyen gen ti bagay ke l konnen. Paske si misye ta mouri se si ke klèb la pa ta sipoze ap fonksyone. Men klèb la m aprann ke l ta ap fonksyone. Sepandan, Gen yon polisye m pale avè l ki di m non, klèb la pa fonksyone. Bon, de tout fason, fonksyone ou pa, klèb la li la nan Dèlma 40 A. Sepandan, èske pou Tchi misye mouri? Gen moun ki di l mouri, gen moun ki di non, misye abitye fè kou sa yo, enplike nan dè dosye epi al fè yon tan mawon, apre sa retounen. Kidonk nou pa konnen paske n pa gen imaj, n pa gen kadav misye. Men enfòmasyon ke nou jwenn, se dèyè pou Tchi yo ale paske ta sanble se nan machin pou Tchi ke Atis la te ye, donk se dèyè Poutchi ke yo ale, yo vide bal sou misye, oubyen sou moun ki te nan machin nan pansan ke se Poutchi, si misye te la, konnen l pran, konn si l pa t la m pa konnen. E malerezman, ti jèn sa yo, paske e pa sèlman Asaph Fresh ki tonbe, genyen 2 lòt jèn, omwen gen yon jèn fi tou ki tonbe, ki ta ki ak ki te akonpanye atis la yon bèl jèn fi m pa konnen non li enben la sosyete. Atak la li te sible Poutchy kòm kriminèl vagabon nan Dèlma 40 a e malerezman jèn sa yo al pran nan zatrap lan paske yo te mal akonpanye. Eske Poutchy mouri? M pa konfime l men atak la pat sible atis yo Se Pucci l te sible e malerezman yo vin lage kadav yo la a selon tout dènyè enfòmasyon ke yo pataje e jan w ap gade sou ekran an se kote w al jwenn tras zo atis lan e jèn sa li menm li pral konfime ke li jwenn on pati on moso chèn ki te nan kou atis lan on moso rad ki se rad atis la te mete nan jou an donk azap frèch misye tonbe misye ale e misye pa mouri pa ke yo te pati dèyè l, se paske l te akonpanye yon kriminèl, donk se kriminèl k ap tante manje kriminèl, e malerezman, misye te mal akonpanye, gen plizyè jèn ki viktim. Leson an nan tou sa, tande byen, leson an nan tou sa, gon bagay ke m vle ke nou konprann, ekoute la sosyete, se pa paske si w pa konn entèl, pa kouri pote boure sou li, paske atè a pyeje. Si m te di ti jèn asap frèch, Mon chè kiyès ki vin chèche w la epa choupi pou poutchi pa pati a misye paske misye son nèg ki cho ou nan yon komsi yon nèg ki cho gen nèg komsi menm yon kote ou rive wap bwè nan yon restoran nan yon bar gen nèg ou wè t vini leve kite l son konsèy kem bay gen kote ou rive ou chita wap bwè nan yon espas Flodulix tande byen gen kote ou rive Epi ou wè yon espas wap bwè ladanl. Epi lè w gade ou wè gen yon seri de moun ki vini. Ou pa bezwen pale anpil non. Jis leve, pran pakèt ou ale. Si w te kòmanse bwè, fin bwè. Peye epi ale di a na wè na wè yon pwochèn fwa. Paske la li pa la ou. Gen yon bagay, kòman madanm sa rele sou. Sa pa krabè ou. Sa pa k rabè w, la li pa la w. Donk Pouchis son nèg ki cho. Kèlkeswa nèg yo te kwaze ak misye yo t ap fè, yo t ap fè bal pou li. Paske atansyon sa rive toutan. Lè w ap fè zak, atann ke moun ki viktim nan gen fanmi l, gen pwòch li. Sa vle di, menm si w gen dwa wè entèl pa fè revanj, men gen yon grenn nan fanmi an k ap di m p ap kite sa pase. E m di w, dosye Pouchi a kòmanse depi lè misye te tiye yon jèn ki soti Site Solèy. Depi lè sa y ap chèche misye. Men son nèg m di w lapolis toujou ap fè kouvèti pou li pou pwoteje misye. E sa fè gen anpil moun ki panse misye se polisye li ye. Misye se yon kriminèl notwa ke tout moun Delma konnen. Si yon nèg pa vle di l, li pa vle, li pè paske atè a pyeje. Men se yon verite. Donk Azap Fresh misye tonbe, se paske l te mal akonpanye. Bon mwen menm TT, jan peyi sa ye la papa, tande byen. Tande byen, gen nèg la, menm pou blag, m pap janm chita menm kote avè yo non. An kòmsi ou panse la m pral Ayiti oubyen nenpòt kote m ye la, ou panse m pral chita yon kote a André Michel? Oo! André Michel se yon nèg ki.